Proche yon kado de ou. Vreman? Wi. Sa vle di jodi a se jou anivèsè m. Oh!
Ou serye? Wap jwe ou byen? Kòm ou son moun ki renmen bay blag. Non, se serye.
Waw, fèmen je w.

E baz tout sa k vin sou wout nou vide l ate. E ou kreten li fre.
Pa bezwen pe.
Ou wè pou le moman n ap pale la m ta jwenn misye la fre. Adje. M ap plen tèt misye wi min. Ou nève la fre. Pa pi okside ke mwen fre. Pa gen kote n jwenn misye la pou n pa lage l ate. Sa k pase la m poko wè anyen nan. Pa enkyete w.
Pa enkyete w. Mwen gen 2 2 moun ki pral vin la frè. Madanm Banabay, ou pral fè krèk non frè. Ou wè menm ou menm ou ta blan m nan misyon sa, m ap eklate tèt ou frè.
Mwen psolo men, bon Bdye m ap reyalize.

Jay, franchman m panse lè w rele m lè w rele m nan la m panse se di w ap di m ou libere Fabo wi menn. Sensèman se sa m panse. Ou menm ki prèske libere. Sa w di m la menn? Yo, kisa w konnen, m sot kontre w patnè m la, kisa w konn misye di m? Sa misye ban m zen an monchè? Misye renmen avèk Dora. E pa ti bagay n di w m te fout li, m te manke kraze tèt li anlè a? Li menm menn.
Mennen m kot nèg la menn. Se grenn enfòma, se grenn nèg ki ka fè m. Misye di m konsa, m bat je emisyon an pou m konnen ki sa w konn misye di. Li di pandan l ap gen zòt manzè, manzè di l se poutèt sa l te touye Lancia.
Pa di m se manzè k touye Lancia non. E sa egzakteman e sa misye di m.
Kèl erè men. Sa vle di si m konnen avan e m te tou krase tèt manzè. Ou te kwè sa manzè ap fè? Ou manke bat manzè pou m te di w sa men. Shit! Men ou konnen si te pou m te fè manzè yon mal li pa t ap bon tou? Si m te touye manzè li pa t ap bon? Men kijan? Paske m patap jwenn enfòmasyon an Ala gade Konya kisa nap fè Djee Mwen menm Men kisa nou sipoze fè menm.
Yo fre Yo pa tande vre non fre Sa w konn sezi a fre Ou gen tan wi non menn Ou sonje m? Wi m sonje w wi menn Dènyèman lè ke Bannan tout bèk bèk bèk sa Ou pa peze kèk kèk sote Vin poste w la. Avanse ba misye chita. Non, ma. Vin met bouda.
Vin chita la papa. Pala misye men, ou pa bwè sa pala avè w frè.
Pala misye men sa fè grimas men. Yo. Nan. Tande sa m pral di w la byen frè. M ap tande a sa. M ap vini mama.
Ou konn misye? Kenbe rasta.
Ou konn misye? Misye?
Ba yon nèg sa.

Bon m bay nimewo m pral rele w konbati. Pa gen pwoblèm m ap jere sa monchè. E! Malè avè w frè. Ou ta blo m. E! Malè avè w ou ta fè misye sove.
Bay yo ap nan Bon m di w ou wè.
Ou ta met misye sou kou. Fè m sa plizyè fwa m ap pale avè w tande. M ap pale avè w frè. A pa fè sa monchè.
Ou fè m sa plizyè fwa. Non mwen k ap pale avè w pa fè m sa. Wè rakèt k ap leve lakay ou tande frè. Se ou k ap pase nan plas li.

Yo Jay, gad yon tenten ou menm ankò. Sak pase w la?
Manti.
Wè, wèch mon pa, ou poko janm konn ki sak pral rive w jodi an la. Ou menm ankò.

Nou pa konn enfo de misye. Sa vle di misye pral toutè pou nou. E misye t pral ban nou kontwòl misye epi poun anvayi. Misye gentan nan men nou.
Nan men nou deja. Nan pita. Ap gen bòz la non. Chè. Yeah.
Ki bagay misye ap dim la poze. Ou pral kite. Yo. Ou pa konnen menm nèg sa yo kidnape Fabou an menm.

Banm diw yon bagay ou wè ti pyèj sa yo se jwèt yo ye ou wè ou konn kisak pral fèt m pap touye w ou konn poukisa k fè m pap touye w map al moutre w fèb nan dènye eta wap la gen enfòmasyon m bezwen se ou k pou ban mwen m pa may vini e w poko ka kite baz la e w konn kisak gen baz pa panse w vin dim wap kowopere pou w panse ke m fè w konfyans ditou pa e w wè kote w te ye a ou poko ka kite paske fab ou poko dejoure e w wè si pa malè ou ta sòti ou sove. Fabouret kote li a? Ou wè nan fanmi w?
Maskreti k ap pouse nan lakou an. Tout moun ap mouri menn. Ou wè, nan moman la m prè pou tout bagay. Ou wè aprè sa k te fin pase antre mwen e Marco la? Se jwèt li te ye. E m te tou konn ki bò m te ye. Ou wè m p ap ba w manti menn. M prè pou tou. Ou poko ka kite lotbo a. Ou ap retounen. Di dènye sa w ap di a non. Yo, di m, di m, di m sa k pi enpòtan kounya a tande frè m.
Tony Ashe sa nap fè? Yo koman ou rele menm?
Caleb Caleb Yo misye gen figi yon bon grenn jwè wi frè Mwen sa wè fòm figil
Nap oblije kenbe misye Wi Nap oblije kenbe misye So Pran nimewo misye Yo Banm nimewo frè
Pa malè Pa malè Montre nimewo a vit zantray. Caleb Caleb le saj Caleb le saj
Talè w pral konnen w saj Yo
A pati de jodi an m pa bezwen konnen nan ki kondisyon l ye Nou se frè E wè se yonn nan bagay ke m te toujou vle di w Men m pa t janm jwenn opòtinite pou m te di w li Ou wè nan moman m ap pale ansanm avè w la kè m ouvè pou ou deja Men ou konn kijan m sèvi Trayi la mouri la E menm si wou ta gentan sove, wap mouri kanmenm.
De fanmi an fanmi tout ap pase. Paskem vin detèmine pli ke jamè. Ou gen pou gen nèt tout kote nèt.
Ou wè, pa gon kote ou ye m pa gon m pa gen yon antèn sou ou. M mèt fè kè w sote. Ou sonje ke ou te wè yon pastè ki te vin preche nou levanjil? Ebyen sa se sou lòd mwen. Se mwen k poko vle fè nou yon bagay. M fè w konfyans.